Se Jessica, koman ou ye la? Nan twalet la ou vini? Wi piti, nan twalet la m vini la piti. Pa janm gen plas nan twalet la non.
Chita piti. Nan twalet la long. Chita banm bon koze piti chita. Bon. M sot wè, ou pat sot wè e sè Elizabeth ap kraze kòl anndan legliz la? Sè ap kraze kòl ap. Kriye fè dega nan legliz la pitit. Ah ah. E ke lòt e jou m wè l ap soti nan bal 509 nan. Non, m oblije mande w de kesyon pou tande. E ke tout moun konn tifi sa a? Tout moun konnen l, tout moun konnen l. E pa Doranda e chante di se Bondye k fè l pou mwen an. Tout moun ap adore l byen fò. Li menm l ap fè plis enteresant. Wi, l ap fè plis enteresant li menm. Li fè plis tenten.

Fò nou pa di, fò nou pa di sa. Pa di sa. E pa verite nap pale? Se verite nap pale wap di nou pa di sa. Men ou pa konn, ou pa konn ki sal tap fè anndan plas la. Ou chita la wap di, men ou pa konn ki sal tap fè anndan plas la. E ou menm ou konn kote, ou konn ki sal tap fè anndan? Wap di m sa, eske ou konn ki sal tap fè anndan? E poukisa fòw kite anndan legliz la ou vin lage krache sou tèt moun la? Poukisa? Pouki? Ak bagay prèt pou pete je moun ak bagay ki mare devan tèt w a sanble twokèt. Ou fè komès? Pa gen moun ki menm konprann sa w di a. Ou sot kote w sot ou pa konn de ki sa moun ap pale. W annik antre nan sa moun ap di a. Men sa se enposib. Vin lave krache, lage krache sou tèt moun nan moun ap pale ou pa konn sa moun ap di.
Antoulèka, m al pipi tande, anvan, anvan, anvan, anvan m vin pèdi saliv m la tande, m al pipi. Antoulèka, m anben, antoulèka banm rantre tande, m rantre l fè wout la paske mwen menm m pap pèdi, mwen menm ki pap pèdi saliv m pou nou. Al rantre tande mwen menm, rantre. Oh oh oh oh oh Gade kòman m pran yon pàn nan lari a mesye Oh monchè Oh oh Bon m rele sè Bon m rele sè Jessica M gade m pran telefòn nan la m rele sè Jessica pou m mande li
Ooh kiyès sa k ap kraze telefòn sa la kiyès sa a? Manafè? Alo. Alo.
Sè Jessica. Mesye o. Ou konn kou kote m vin an pàn la a.
Lòt machin. Bip m pa mekanisyen cheri.
E kote m ye la pa gen bòs, pa gen anyen k ap pase la pitit. E ou pa gen tan vin depanye m la non. Non men m pa mekanisyen ou pa ka rele m. Dnde pa nou fè kisa m paka fanyen pou lavni map manje bagay mwen preske boule nan dife kisa. M pa konnen si w okipe la, men gentan vin depanye m la paske kote m kanpe la a machin nan bloke li pa ka m pa ka deplase non.
Non non non m pap ka vre vre maestro sa m fè pou ou oh oh non non non. A gen lòt moun ou rele?
Oh.
Gen bagay mwen map regle ou relem ou deranjem ou vin relem pou e m konnen son bagay telefon ap kraze. Non non non non m paka fè anyen pou ou.
Anben ok. Anben ok sè Jessica. Ok. Ok. Anben wi. Ala de respektan pou mwen mesye. Kite bagay mwen a nan dife poum kouri vin regle bagay moun ap vin relem nan dife pou ap fèm depale ap relem pou machin ha m konnen nan machin oh mesye bagay gade jan gade jan m pran wont mesye nan men sè a anyways banm rele sè kris la lè lapèl pa fèt nan syèl la lè lapèl pa fèt nan syèl la Kes kap festay mwen la alo.
Sè krisla kman w ye la. Wi se yon pwoblèm mwen gen la wi. Sa w gen la. Mwen anpàn nan lari a la kote m anpàn nan pa gen bòs kap pase pa gen anyen kap pase pou m pran l mwen kanpe la nan wout la la m anpàn wi. Oh oh gwo pwoblèm ou gen la wi. An men. M pa gen machin non mwen, machin mwen nan garaj li ye wi, si w pa rele sè Jessica w pa rele l, w pa tcheke l. Sè Jessica? Jessica sot ban m yon wont la mwen menm m ri m kòmsi m pa gen figi ankò mwen menm.
Fè w wont menm. An men ok, mwen mal tcheke e pa talè. Map gentan rele w bak. Map gentan rele w bak, map tcheke, map al tcheke pou mwen si m jwenn yon moun la. Map rele l, map mande l e map gentan rele w bak, tande? An ben fè sa. Fè sa e pi rele m bak fè m konnen. An ben ok. Rele sè Elizabèt, fè si m konnen sè Elizabèt gen machin. An m rele l pou m wè si l pa okipe pou m mande l. Alo?
Alo? Wi?
Ou pa pi mal non?
Ou okipe la? On favè m tap mande w wi sè, sè Jessica, li gen yon anpàn sou wout la. Li bezwen moun vin vin vin ba l yon lib. Men wi, li bezwen moun vin ba l yon wout lib men mwen menm machin pa m nan nan garaj. Hello, mwen si w pa okipe, si w ka ba l si w ka al ede l nan wout la la a.
Oh, pa gen pwoblèm non men ou konnen m nan moman pòz. Men sou nan travay ou. Ou met ki se oh ok kite sa. Map di l ou okipe bon ou nan travay ou pa ka kite travay ou non. Mwen menm pou m al al chache sèvant lan si l si l gen bezwen si l gen yon ijans. E nan travay m ye vrèman vre m nan pòz mèt ap fè ijans lan m al chache l. Oh sè Elizabèt oh sa vrèman oh konprann Bondye ap beni w Bondye ap beni w pou sa oh. Mwen al chache l.
N ap al chache l. Konnen len bezwen soutyen lòt m ta pral chachel paske se nan travay m ye la vrèman vre m nan pòz men sa pa tap anyen wi. Bondye ap beniw bondye ap beni w pou sa ooh anben ok map relel map dil sa tande map relel map dil sa map di konsa wap vin chèchel kounya anben ok. Oh mèsi bondye. Mwen trese yon souf. Mon chè. Mèsi. Kade jan m tap kritike madam nan mèsi. Ha m tap kritike madam nan. Chita nan legliz la m kritike madam nan. Gade se li ki vin epanye m. M pral rele se M pral rele se a kounya la. M remèsye l deske l voye dam sa vin depanye m. Humm Monchè nan lavi sa ou pa janm konnen vre Ou pa janm konnen An mwen mal rele l kounya lakòt telefòn nan Alo Alo Sè Krisla Humm Mèsi anpil tande Oh m byen kontan w rive byen Humm Poukisa m remèsye w Mwen remèsye ou paske ou voye, non sèlman ou voye yon moun vin ede m depanye m nan wout la, men ou tou fè m aprann yon leson mèsi. Oh! Hum! Ou tou fè m aprann yon leson jodi a, m aprann yon leson. An men sè pa m nan, m byen kontan w aprann li. M byen kontan ke w aprann leson sa a. Wi, Byen kontan ke w aprann li. Met a jenou mande Bondye padon. Met a jenou mande Bondye padon nan wout la, nan lari a, devan sè a mande l padon. Oh! Nan lari a? Bon, sè pa m nan, Bondye kontan avè w. Bondye tèlman kontan avè w kounya la nan moman. Paske pawòl la di konsa si w pran konsyans, si w rekonèt peche ou ke w fè a, ou pran konsyans, ou mande padon. E pi bèl bagay la, ou mande sè a padon. Menm ke sè a pa t konnen ou t ap pale l mal, men w vin mande l padon, se yon bèl bagay ou fè. Paske gen anpil moun ki pa ka fè sa w fè a. Sa w fè a la, pa gen anpil moun ki ka fè l non. Wi, Bondye rekonèt sa. Bondye rekonèt sa w fè a. Li di, Mande padon avèk yon kè ki sensè, epi l ap padone ou. E m vin mande w padon. Èske lè w te vin di nou sa legliz la, vrèmanvre, mwen pa t konnen moun nan, m pa t konn kè moun nan, epi se konsa m te chita m ap jije moun nan konsa? Egzòd 20, vèsè 16, Li di w konsa, pou pa fè move rapò. Pa bay move rapò. Pa bay manti. Pa bay pawòl ki pa vre sou frè w la, sou sè w la. Oh, se travay l ap travay wi. Travay lap travay nan club kote m te wè lap soti a se travay li tap travay la wi hey. Egzòd 23 vèsè 1 an li di w konsa, Pa mete men w avèk moun, moun ki pa bon yo pou w fè yon move rapò, ou konprann, sou moun. Donk, m ta konseye w al li vèsè sa yo, al li vèsè sa yo pou w wè. Sa pawòl Bondye di, lè w'ap akize pitit Bondye san w' pa konnen, son bagay ki vrèman mal, yon bagay ki vrèman mal lè w'ap fè sa. Wi. Wi. Wi. Se vre wi. Humm se pa manti. Humm exactement. Bon premye pyè chapit 3 vèsè 16 di w konsa, konnen konsyans yo byen epi yon lòt moun vle sal non l, ou konprann, yon lòt moun vle sal non l, li di konsa se moun sa ki pral wont. Waww wi premye pierre chapit 3 vese 16 al lil sem al lil le ou gon ti tan al lil li di konsa se moun nan kap wont kiyes ki wont nan sitiyasyon sa. Dèfwa nou dèfwa nan legliz la Men nou pa pran tan nou pou nou ouvè bib nou pou kò nou lakay nou pou nou li. Pase si m te konn fè sa, sa pa t ap rive m jodi a la. Sa pa t ap rive m jodi a. Donk, yon sèl bagay m ka di, Bondye se yon Dye de padon. Lefètke avèk tout kè w mande padon, Le fè ke avèk tout kè ou desann, avèk tout sajès ou mande padon, mwen kwè ke Bondye ap padone ou. Donk, pa fè sa ankò sè m nan. Pa jije moun, ou pa janm konnen. Pa jije, pa rete chita ap pale anpil. Non, pa fè sa. Olye, ou ka mande moun nan. Olye, ou ka ba moun nan konsèy. Sa t ap pi bon ke ou chita avèk yon lòt moun epi w ap pale moun nan mal. Bon. Nan tou le ka, m kontan ke w pran konsyans, sè m nan. Mèsi anpil, mèsi anpil pou leson sa a ke w fè m aprann jodi a la. Bon, nan tou le ka, m kontan ke w pran konsyans, sè m nan. Bondye beni w. Ke Bondye va fè w toujou pran konsyans. Anvan ke w ouvè bouch ou di yon bagay, ke w va toujou sonje sa k te pase w la. Anben ok sè m nan. Bondye beni w. Anben ok. Anben Bondye beni w.